M ap salye près pale, près ekrit, près televize e an liy. Jodi a se yon reyèl plezi pou mwen pou ke mwen devan laprès pou ke mwen met opinyon piblik okouran de konplo ki kap marinen pou asasine oubyen jwenn lanmò enspektè Faveur Désir Gabriel. Faveur Désir Gabriel se yon enspektè prensipal ki sèvi peyi l pandan 39 an. Li fè setan, trèz an alò, nan lame Dayiti kòm enfimye. Li fè venn-de zan nan Palè Nasyonal kòm ajan USGPN, li se manm fondatè USGPN. Apre li pral fè katran nan komisarya Dèlma 33, e l ap pase katran jiskaske yo pral arete l. E sou ki baz yo arete enspektè a? Imajine w ke enspektè a leve yon maten lal travay, epi lèl rive nan komisarya a, komisè la relel, komisè a di enspektè Dede, li kontinye rele Dede, Enspeksyon jeneral ap mande pou ou. Misye Grand Ayiti sipriz misye, li di li pa konn poukisa enspeksyon jeneral relel, li fè komisè a bal wouliy paske misye pa gen machin prive. Depi lè li antre nan lame dayiti ska lapolis pa janm konsidè yon machin prive anba dèyè l li pran komisè a bal woulib li lage l nan enspeksyon jeneral depi lè sa yo arete misye yo kenbe misye sou ki baz paske l te gen yon senp konvèyasyon telefonik Èske yon senp konvèyasyon telefonik ka pèmèt ke yon moun koupab? Èske yon senp apèl telefonik ka pèmèt ke yon moun fè 31 mwa nan prizon san jije? Imajine w ke yon pèsonaj ki fè 39 an ap sèvi peyi l avèk onètete, entegrite, jodi an la, li dèyè bawo, li malad grav. Imajine w ke papa m tèlman grav, eh, prèske chak jou li vomi paske li pa, dlo l ap bwè yo pa bon. Kondisyon de tretman yo pa bon. Misye rive nan yon sitiyasyon, papa m prèske mouri. Li aje, 69 an. Tretman ap bay depi 31 mwa. Yo pa janm fè l ale devan oken jij. Na sa a montre klèman se yon konplo pou fè ke papa m mouri. E selon jan m wè papa m nan, m pa menm kwè l ka wè fen ane sa a. Se youn nan rezon vè ke map map fè apèl avèk komisyon dwa moun, avèk tout moun kap defann dwa moun anndan peyi sa, men nan ki nivo papa m ye, eske yap kite jodi an la li mouri apre 39 ans lap sèvi peyi l avèk lwayote, onètete. Nap mande jij Merlan Belabre, nou konnen ke ou se yon père de famille, konnen ke lè yon moun nan prizon li kite fanmi l, kòman sa ye? Papam ap prizon prizon pou sal pa fè ok si papam fè tout tan sa li pat janm yon bandi papam fè tout tan sa li pat janm yon kriminèl se pa 69 an li tap vin yon kriminèl eske nap kite lavi papam detwi anndan prizon sa. Mezanmi an nou kite politik an nou wè lavi yon moun, lavi yon sèvitè fidèl de peyi l. Pam se yon moun ki te tèlman atache avèk enstitisyon an, li tèlman te renmen peyi l, li jwenn an 99 papa m jwenn yon viza. Li ale, l fè yon sèl vwayaj, li retounen Ayiti, depi lè sa, li pa janm retounen ankò, ki sa se viza ekspire l pa janm renouvle l. Sa montre w klèman atachman ke l gen ak peyi l avèk enstitisyon ke l ap travay la. Kòman ou pral konprann ke yo repwoche papa m se enfòmatè yon chèf de gang? Kòman yo pral fè yon enfòmatè yon chèf de gang? Pandansetan, papa m pa t janm nan nan oken operasyon. Papa m pa t janm nan nan yon fòs entèvansyon. Pam te sèlman ap travay Palè Nasyonal kòm ajan USGPN. USGPN pa kowòdone operasyon ki ap fèt anndan vilaj sa yo, anndan vilaj la. USGPN pa kowòdone operasyon ki ap fèt oken kote. Li la sèlman pou l veye Palè a. Kòman m pral fè jwenn enfòmasyon ke wòl li se veye Palè Nasyonal? Apre sa, pa moun Dèlma 33. Dèlma 33 pa kowòdone operasyon sa yo. Mezanmi, sou ki baz? Kote pa m pa jwenn enfòmasyon? Okontrè, avèk tele, yo di sou baz yo arete l, yo di te gen yon konvèsasyon telefònik avèk yon chèf de gang. Chèf de gang sa a pale avèk anpil gwo moun anndan peyi an. Li pale a senatè, li pale a premye minis, li pale a tout moun. Okontrè, m panse chèf de gang nan ki ta sipoze enfòme papa m. Paske li mye plase pou l gen enfòmasyon ke papa m. Mezanmi, annou wè. Ann konprann yon nèg kap sèvi peyi l depi 39 ans se pa sa poun ba li kòm rekonpans li sou ayisyen menm jan avèk nou pèp ayisyen nenpòt nan nou te ka sibi sa tou konprann sitiyasyon fanmi ap andire depi anprizonne depi anprizonman papa nou tout nou gen tout lè pwoblèm du mond. Paske se Papa n ki te pèmèt jiskaprezan nou siviv. Jodi an la, n ap mande liberasyon san kondisyon Papa nou. Mèt Merlan Belabre, Jij Merlan Belabre, konprann sitiyasyon fanmi an. Konprann sa n ap andire. Li lè li tan pou tande papa m. Pwa m ka reponn avèk akizasyon an ke m gentan konnen otomatikman ke yo tande l pa m pap ret nan prizon an paske pa gen anyen nou ka repwoche l pèsonè ki onèt ki kredib ki sensè alò pou fini m ap fè apèl avèk premye minis lan nan akò ke ou te genyen an. La li klèman di liberasyon tout prizonye politik yo. Alò, papa m se youn nan prizonye politik yo. Se yon enfimye l ye tou, menm jan avè m. Se yon enfimye k ap sèvi peyi a. Ok, ou se yon doktè, li se yon enfimye ki nan menm branch. Èske w ap kite papa m mouri pandan ou te di ke liberasyon tout prizonye politik yo? Eske yo kite pa mouri pandan se tan papa m rann nasyon twop sèvis frè m sè m pèp ayisyen an nou ede m an nou leve kanpe avè m an nou pa kite m pèdi papa m paske li se tout pou nou. Fanmi an bezwen l. Li gen anpil pou li itil peyi an. Li gen anpil pou li itil lanasyon. Papa m ase fòme. Li ase kredib pou ke li toujou ap sèvi peyi l. Mezanmi, moun ki konnen gen ti pwoblèm avèk papa m, frè m politik, pou pozisyon politik li. Paske m sonje papa m te fè yon deklarasyon, depi lè sa yo kòmanse make l. Li te di lan ke, Mesye, si n ap fè lapolis, fò n konnen ke lapolis se lekilib. Li pou ni moun anwo, ni moun anba. Kidonk, nou ta pwoteje ni vi, ni byen, keswa moun ki pòv, moun ki rich. Eske pawòl sa a sifi pou w kondane l? Sa ka rive nou menm nou wè lapolis la pa dwe gen ekilib. Men apre sa pou nou kondane malere a? N ap mande aktyèl Jean François ki se IGC, Enspektè Jeneral an Chèf de la Polis, Frantz Jean François, ou fè tout tan w anndan palè nasyonal avèk papa m. Ou konn papa m se yon nèg ki lwayal. Ou konn papa m se yon nèg ki kredib. Poukisa ke ou rete an silans ou? W ap kite l mouri? Imajine w mete w ta nan plas li. Laprès, m panse ke n ap fè Franck rive byen lwen. Pou moun ka konnen potèt gason sa a, ki batay ke l mennen pandan tout tan l ap sèvi peyi l. Paske yo pa ka trete l konsa. Menm le 8 avril, Le Nouvelliste soti yon atik kote ki te gen Jean Brice ki te IGC epòk sa a. Li di jiska prezan yo poko jwenn okenn enfòmasyon ki moutre ke papa m tap pataje dè enfòmasyon konfidansyèl avèk Anèl. Papa m son pòv! Yon enfòmatè Anèl paka pòv. Anèl son yon nèg rich ke l te ye. Papa m yon ti moto ke l te genyen. Se Sentann ki te prete l 50 mil goud wi, li te met sou li pou l te achte yon ti moto. Kès popilè Sentann.
Kès popilè Sentann.
Papa m son nèg pòv. Se ka, lè l fin kite Vilaj de Dye an 80 an 99. Se la euh wi monseyè Giyou li lwe 2 ti pyès kay an tòl li abite wi. Euh fòk nou mansyone sa tou, enspektè Désir Faveur Gabriel di k malgre desepsyon, gen de moun ki konn ap di l gad on enspektè, gad nan ki kondisyon enspektè ap viv. Li te toujou kenbe kenbe kenbe tèt li byen wo ou konprann avèk tout respè l, se sa l te toujou di nou, se sa k fè jiskaprezan li pa janm gen kay. Si nou te gon envestigasyon nou te mennen vrèman vre, nou tap rive nan rue Monseyè Giyou, kote li gen kay li, nan do Enats la. Al fè yon mikwo twotwa. Al pale ak ti machann yo. Enspektè Dezi Faveur Gabriel, li gon ti kat lapolis yo ba li, li pa janm rive nan men l non. Chak tan yon ti kòb la rive se ava lwe l fè avè l. Ti kat sa l pa janm rive nan men l se aval li fè avèk lòt polisye konfrè li pou l ka jwenn yon ti kòb anplis pou l fonksyone. Ki sa m ap di nou? M ap mande Premye Minis lan, m ap mande Jean François ki se, Frantz Jean François ki se aktyèl IG pnh la, ou te gen yon karyè ansanm avèk Désir Favre Gabriel depi lè IRGPN t ap pran nesans. Ou ka temwaye de enspektè Faveur Gabriel, de ki moun li ye. Enspektè Faveur Gabriel pa t janm gen machin, se toujou motosiklèt li, li te toujou pran l al travay. Ki enspektè prensipal de polis ki ta ka aksepte viv nan kondisyon sa? M pa di n pa t ap jwenn, men li t ap minim mesye. Ki enspektè de polis mesye, aktyèlman la k pa gen kay? Papa m rive nan yon pozisyon pandan l anndan prizon an. Se vu avèk konpòteman l, misye gen pakèt tan nan kay la ki fè yo pa mete bagay misye deyò. Mezanmi, m ap mande nou, souple, laprès, pale, ekri, televize, fè mesaj la pase pou nou. pou l rive nan zòrèy otorite yo. Li lè li tan pou moun ap detwi moun nan peyi sa sispann detwi moun. Li lè pou enspeksyon jeneral sispann resevwa plent pwosede avèk arestasyon l pa bon. Mezanmi 39 an de sèvis se pa jwèt. Papa m fè yon aksidan an 2006 Kote misye kokobe nan pye. Dènyèman an map pale a papa m, li te mande yon zanmi pou l te pale avè m, misye ap kriye anndan prizon an. Dlo lap bre yo pa bon. Eta sante l pa bon anndan prizon an e l paka jwenn medikaman. Eske yon moun konsa ki fè tout tan sa, 13 an nan lame, misye fè 22 zan anndan palè nasyonal, M panse ke frè nou yo, konfrè misye yo anndan Palè Nasyonal ka temwaye, misye pa t janm sispann resevwa dè sètifika. M panse ke aprè konferans de près la, m ap pèmèt ke jounalis yo wè sètifika ke misye resevwa depi militè Palè Nasyonal pa t janm bouke ba l sètifika pou lwayote li, pou sans de travay li. Mezanmi, m panse ke mesaj la ap rive nan zòrèy otorite konsène yo. Eske nap kite faveur mouri paske jan lap pale avem nan ou konprann janl santil imilye m pa kwè ke lap fè 1 an ankò alò mwen mande liberasyon enspektè faveur Gabriel ki se papa nou ke tout yon fami ap ret tann apre apre 39 ans de sèvis Ariel Henry ou menm ki di ke prizonye politik yo fòk yo jwenn liberasyon yo. Tanpri, panche sou ka enspektè Faveur Gabriel la pou nou. Apre 39 ans de sèvis, m pa kwè se sa l merite. Mèsi. Favor te deja malad oubyen se sa lap konsome nan prizon ki fèl malad la?
Sitiyasyon l pa bon menm paske l te fè yon terib aksidan an 2006 kote li kokobe nan pye a. Ou konprann? Anplis tou, dlo lap bwè anndan prizon an pa bon. Ou konprann? Anplis tou nou pa gen mwayen pou nou pou nou pou nou pou nou jere l anndan prizon an paske li te gen chèk li. Apre 2 mwa yo fin mete l nan prizon, yo koupe chèk li. Se kòmsi se yon moun yo voye yon kote pou l al mouri. Mezanmi, se inakseptab sa. Nan ki prizon li ye? Misye nan Penitansye Nasyonal. Misye nan menm selil avèk Abelson Gros Nèg ke m ap pwofite salye. E n ap nou gon rekonesans etènèl anvè Abelson Bonèg paske misye sipòte papa nou anpil anndan prizon an. Paske lè lòske nou pa gen mwayen pou nou pote manje ba li, misye sèvi avèk papa nou tankou papa avèk pitit. M ap di ayibobo pou Abelson Bonèg. E m ap mande liberasyon tout lòt prizonye politik yo tou ki santi ke yo viktim. Tout fason ou di nou.